Bonswa zanmi entenot e jodia la nou prezan e nan e jaden bwa kale a kote ke nou resevwa yon don e nan men mesye e jan renòl jan lwi e ka viv etazini e ki deside fè yon don avèk bwa kale e bwa kale e fè yo nan men ou e ki sou kapab di de e jaspora e e jan renòl jan lwi ki deside fè jè sa ansanm avèk ou Dakò, mèsi. An pasan li voye 46 dola pou ou tou. Dakò, mèsi.
Nou di Bondye mèsi, Bondye lavi a ki konn bay lavi a. E se li menm ki konnen kòmansman e li konn lafen an. E nou di maten an, nou di bonjou avèk chak moun. E kòman yo leve maten dimanch la, nou mande ou pa deranje kè nou. Kite kè w disponib pou Bondye touche kè w e pou l jwenn kote l vle rive avèk ou e pou l mennen nou selon de lajwa ke jan n ap chèche a. E m di Bondye mèsi pou sa paske l te fè nou kouche nou dòmi nou leve e m di mèsi avèk jounalis yo ki te dòmi ki leve maten an e nou di mèsi avèk Jean Renold Jean Louis e ki panse avèk nouvèl Ayiti sa a ki pou reveye reveye a k ap dòmi a nou pa t gen moun k ap panse pou nou an nou di Jean Renold Jean Louis e ou so ou gen yon gwo mirak ke w fè andan oksyon an ke oksyon an touche w e se pa konsa lè nou jwenn bwa kale nou fè travay sa a. Se onksyon an k al touche sou nou, epi l touche kè nou, epi nou wè kote nou vle avanse. M di nou mèsi, m di chak moun maten an, m di Jean Renold Jean Louis, Bondye lavi a ki mete sa a nan men w, e pandan ou voye fil la, m ap ka al pran klamps, m ka jwenn ni, m ka achte dlo bay nèg yo k ap travay, e m santi ke Bondye p ap kite men w konsa. E menm si se espwa sa a sèlman ou te genyen, ou bay li pa lafwa, Bondye pral miltipliye plis nan pla men ou. Paske Bondye nan la, Bondye lavi a gen yon bagay li di. Li di gen benediksyon pou moun k ap bay chak jou ke moun k ap resevwa mal yo. Paske w ap bay, ou konn pou kisa w ap bay la. Paske w ap bay pou ka gen yon nouvèl Ayiti. Demen lè w vini, pou w sispann achte pwa chè. Pou sispann achte yon ti yon ti gode yon ti grenn berejèn byen chè pandan se tan nou gen tè nou pa gen dirijan kap panse pou nou nou pa gen leta k wè kisa nou merite nan peyi bon mezanmi mwen chak lèm santi map pale konsa epi m touche leta men mesye map toujou di yon bagay mwen menm m kapab di sa maestro a wanament la. Jodi a bwa kale chwazi pale avèw jodi dimanch la paske ou ka jwenn yon ti tan menm si ou legliz sa pap deranje kew m pap frapew nan yon fason pou deranje map frapew nan yon fason pou ka korije kew deranje sa se yon krim wi li ye pou lè w gade pou wè yon moun ki sot nan yon lòt peyi se li menm kap devlope peyi w. Sa son lèd li ye nan sosyete a. Son lèd wi li ye. E si w ta pral pran egzanp, fon w ti rive Plato Santral pou al gade nou menm Plato Santral, lè nou pa gen yon bagay, pou wè kòman nou menm pèp la nou revòlte nan yon bat je majistra nou ban nou l. Majistra nou ban nou l, senatè nou ban nou l. al gade kòman peyi fèt e lè sa a e m pa ban nou manti wè si nou vin jwenn bwa kale nou met men a bwa kale tout bon se pa blanchiman n ap vin blanchiman dyaswora yo ban mwen n ap wè anpil mirak m pote pou nou nan wanament wi nou pa kwè sa k nan dan m nan se kwè nou pa kwè l wè si nou te kwè l nou t ap ouvè kè m nou t ap wè mirak ke m pote pou wanament menm gen lòt kont menm gen lòt menm gen lòt o lòt. bay lòt pwojè ki siyen la pou Wanament. Men yo nan pla menm la m pa ka delivre yo non. M pa ka siyen yo non. Sa k fè sa? M pa ka fè pèp la, m pa ka fè lòm nan konfyans. Dyaswa yo di bwa kale. Depi ou gen malè wè manyen lòt pwojè w la, y ap pral, lòt pwojè ap rabi paske tout dyaswa yo wè m la. Pou w ap gade yon seri de medam maten an. Ok, n ap fè ti antre.
Wi, wi nou ka fè ti rant wi. Paske n ap gade yon bagay maten an, kote yon seri de medam ap pase la, yo di woy se moun ki konn fèk fi fè, pase yo gintan wè la gon lòt vizaj. Sa, sa nou poko plante, yo gintan wè l gon lòt vizaj. Nou wè sa maten an, kolòn mwen, kòmandan, nou wè sa maten an la, se kraze non nou an nou pase konsa nan kloti a pou pèp la sa maten an se deba nan tan map deba nan tan kloti yo te ban mwen e pa bon voye je nou gade jan map repare paske dyaspo a renmen bagay ki santi bon li pa ka veve si se kan gout li poul gen bagay nou wè li sa se yèm mete sa nou konn e kraze l konsa kongo kap travèse yo met pye se sak fè mwen di ke m pral pouse yo kouran kounye a m pral ba yo kouran. Nou wèl? Nou wè jan map, nou wè jan map trese fil mwen? Sa a poul, kabrit ou pa ka pase la. Ya, ya. E jan nou wè map fè la la. Nou wè jan m pral avè yo la? E tout sa yo la, m potko gen klanp, se kloure m pral kloure yo pou m ban nou yo. A pati jodi a, fò m mete klanp sou yo.
Tout bagay ap fèt nèt. Lè nou vin pou pita la, n ap wè si yon lòt travay te fèt. Nou wèl? Gade poto, gade poto m al chache pou nou wè eske e menm kloti map ban nou. Gade yo byen pou nou wè. Gen koze, gen koze, gen koze. Gade yo byen.

Mwen menm se mwen ki met tèt mwen sou la tèt mwen travay. Yo pase pa kabrit la byo tou. Ah ki kote?
Ki kote? Nan peyi Ayiti depi ou pè mouri jipe ou pa ka fè peyi. Klè. Depi ou pè mouri ou pa ka fè peyi. Konprann? Paske tout sa ou nèt mwen pral repase pye m. Mwen pral repase pote m atè. Paske mwen se jaden m vin fè bay pèp la. Sa a, koupe, koupe sa yo di a, wè gade. M gon gwo poto m pral met la. M gon lòt gwo poto m pral mete apati jiske la. Ki vle di fòm gen moto 3 wout ka rantre. Ou wè sa m di w la? Egzakteman. Pase, la m gon gwo poto m pral met la, epi m pral mete yon baryè ki ka pran anviwon nenpòt 3 oubyen 4 fèy tòl. Ou wè sa m di w? Ki met kadna nòmalman. M pa ouvè pou ou pa ka antre andan sa. Ki vle di lè m rive la, ou wè lè m met gwo poto a la, epi m pral pase kloti m nan konsa. Li bay parèt a liman tèt bèf la, kote ou wè bèf la ap parèt la dirèkteman. Epi m gon kanal m ap fouye pa andedan jaden an pou ban m dlo sa yo. Kounye a nou ka fè yon antre. M bwat krèt la. Bwak ale!
Chèf. E, tankou m wè travay la sanse fini jodi a wi. Woy monchè se avanse n ap avanse. Pase m wè bèf la byen lwen jodi a. Avanse n ap avanse fò bèf la wè kote n ap mache la. Sa vanse nap avanse.
Bakal yo fèm konnen ke Dominik yo e moute drone sou jaden an wi. Oh! Lap voye bay, non, li voye bay Dominiken pou la wè nap travay tou. Wè nap travay. Men sèl sam ta ka di yo, menas m ta voye yo, m ta konseye yo. Lèm plante manjem la. Pa voye dwon nan. Pa voye dwon nan pou yo voye lwil vin tonbe sou manjem nan. Depi yo mete lwil sou manjem nan. Jaden pam nan. Jaden pa bwa kale a. M ta gade m wè koulè manjem nan. E pa koulè al bay. Dominik e pap fon grenn menm. Bon mwen map moutre loksyon an. Map moutre yo sa koksyon bwa kale a. Yo pap janm konn sa krele manje. Dènye diri yo gen nan zòn nan tou. Map boule tout. Fok nou evite sa pou yo pa moutre diri sa nan zòn nan. Yo pap. Ayo bon yo gitan konnen yo pap kapab tou monchè. Yo vin gade. Ki jan nap travay. Ou wè sam diw? Yo vin gade kòman ayisyen ka travay. Ke vle di nou pa gen dirijan yo vin gade kòman ayisyen vle travay. Men, si e pou bay lespri mal, m pa metel nan tèt mwen. Yo paka fè mal. Men depi yo fin fè mal, yo gintan konnen yap viktim. E mal yap jwenn. Yo gintan konnen yap viktim. Bon e la ou dòmi, la tout nèg yo dòmi atè a.

Mr. President, yo mande w pou nou desann an manèt pwèv ke nou menm nou reyalize pati jaden sa a. Jaden sa m ap kite la. Pòl fèt, Pòl kòmanse sekle, apre sa, nou kite jaden n al bati.
Sa vle di, m gen, jan w wè m ap soti la, m gen yon kout sizo k ap fè konsa la, k ap parèt dwat la. Twalèt la pa dedan jaden. Nap chache Bondye konnen jan l ka fè pou nou repare jaden twalèt la. Wè la, kloti m nan pral vin tonbe la dirèkteman. Kloti m nan ap tonbe la. Sa a m pral gaye l m fè bit yanm pou m mete yanm nan tè sa a. Sa a m pral kraze l m mete fatra pou m ba l yanm. Pase lè moun dyaspora parèt yon lòt moun parèt, yon sitwayen parèt. Lè l parèt la m ka di odrens, rantre al nan tèl bit, rale de bout yanm, lage nan mouda machin nan pou yo. Ya wè sa yo fè. Mwen lèm di yon moun lè w pa kontribye nan jaden an, se yon mal ou fè tèt ou. Ou fè tèt ou yon mal. Ou voye 25 goud lap itil. Ou voye 10 goud lap itil. 10 goud la ka pran yon bwat alimèt yap limen dife. Se patisipe nan travay peyi ou. Se sa a ka pral moutre nou kòman delivrans Ayiti a ye. Se la pou nou kòmanse. Ok. Odens, pandan ou wè nap pale la, sa a nou pap kite l non. Tè sa a nou pral kraze l a pi fò.
Nap plane tè sa a, pay tout sa a. Sa ki te tout tè sa a pèdi la, map pèdi bon detwa pye pral. Nou konnen se la fò nou bay twalèt la nap bay. Nou wè li?
Men mesye men. Men mesye ben Jan nou kòmanse ede bwa kale a Se pa ede bwa kale non nou ede peyi a Men yo la Men yo nou wè yo Depil jou la e la verite M lè map eseye kè yo Yo pap travay avèk yon chagren avèm Yo brage tout yo menm ban mwen E mwen menm tou m konnen dyaspora yo Se sa yo tap tann Yo te bezwen yon moun ki sensè Nan peyi a.